Matinal Chak maten, chak jou, emisyon Priyè Matinal Matinal Chak maten, chak jou, epi son priyè matinal Matinal Chak maten, chak jou, epi son priyè matinal Matinal Chak maten, chak jou, epi son priyè matinal.
Fanm, soyez soumiz a vo mari kòm o Senyè. Efezyen chapitr 5. Vèsè 22 Nou menm medam yo, soumèt nou devan mari nou tankou soumèt devan Senyè a. Fanm, soyez soumiz a vos maris kòm o Senyè. Nou menm medam yo, soumèt devan mari nou tankou nou soumèt devan Senyè a. Efezyen chapitro 5 vèsè 22 Kar le mari è le chèf de la fanm, kòm Kris è le chèf de legliz.

Men sa apotre Pòl li pote e l kite pou ou menm ki se kò Jezi Kris e ou menm k ap viv avèk madanm ou, ou menm ki marye avèk madanm ou, nou fè yon sèl pou nou kapab tann Lesenyè, pou nou youn mennen lòt bay Lesenyè. Nou kontan pou nou kapab li pou ou Efezyen chapitro 5 vèsè 22 jisko vèsè 24. 3. Bonjou e nou kontan pou nou rejwenn chak famiy pwiske jodi a se lendi famiy nan emisyon priyè matinal nou salye tout famiy ki nan peyi dayiti nou salye tout famiy ki nan peyi sendomeng tout zanmi ak Fanmi ki nan Repiblik di Chili, nou salye tout zanmi ki nan lakou Brezil, Kanada, tout zanmi ki epapiye paktou atravè lemond, nou salye tout zanmi ki ap tande nou, keseswa an Ayiti, keseswa aletranje. Se yon plezi Pou nou kapab pote emisyon Priyè Matinal pou ou, piske ou konnen vwa sa a, se vwa frè Mackenson Luxember, nou la chak maten pou nou kapab dekrete la pèmanans. Men ap salye la famiy Marcel Louis e ki se yon oditè entènot e ki pa janm pa branche emisyon Priyè Matinal ke se swa sou WhatsApp, ke se swa sou YouTube e nou bay le Senyè glwa e nou salye egalman tout zanmi e ki toujou kite yon kòmantè toujou kite yon kòmantè nou salye frè Antenor Franso ki ap tande nou nan Santo Domingo e kapital Repiblik Dominikèn e lap tande nou kapital e nou salye byeneme frè E zanmi nou yo kap tande emisyon Priyè Matinal swa premyè ou dezyèm fwa nou kontan pou nou salye Pastè Aristil Jinyò e sa fam e tout fanmi an nou salye yo dan le non pwisan de Jezi Kris nou salye tout zanmi kelke swa kote w ye ou menm ki abòne avèk chanèl youtube sa nou kontan pou nou kapab di w byenveni e ou menm ki poko abòne konsa Nou swete w yon bon moman ansanm avèk nou.
Matinal, chak maten, chak jou, Jan priyè an matinal.
Li sifi pou mwen m ansanm avèk ou ki se legliz la. Kèlkeswa kote w ye, Jezi sifi pou mwen. Menm jan apòtre Pòl te ekri pawòl sa a, se pou ou. Nou menm avèk legliz la. E pawòl sa a li se pou mari avèk madanm oubyen se pou madanm avèk mari. Pa bliye ke nou fiyanse avèk Jezi Kris. Nou ap viv nan fidelite paske nou genyen yon fiyanse. Nou fiyanse avèk Jezi Kris. Nou bezwen konnen ke Jezi Kris li sifi pou ou. Kèlkeswa dimansyon ke lavi a ta ofri ou, e kèlkeswa sa lavi a ta ofri ou, e pou ta twonpe Jezi Kris. Se pou fè anpil efò pou pa twonpe Jezi. Paske ou dwe rete fidèl. Ou dwe kredib paske le Senyè fidèl ak moun, legliz la, li fiyanse a, Se yon zanmi fidèl. Se yon zanmi sèten. Jezi Kris ou sifi pou mwen. Ou sifi pou mwen. E se sa k fè ke Lesenyè pase par la bouch d'Apôtre Paul e pou l kite pawòl sa yo pou mwen menm e pou ou menm e ki etanke Legliz de Jezi Kris. Nou pa di legliz de manyè global men nou pale de legliz Jezi Kris. Legliz inivèsèl. Men sa apotre Paul li di nan Efesyen chapitre 5. Atè nou kwè ke pou Jezi Kris li bon, li kontinye bon ansanm avèk nou ki etan ke legliz la. Men nou menm nou gen redevans pa nou anvè Jezi Kris. Men ki sa ke apotre Pòl ap di, Kèlkeswa ou se gason, kèlkeswa ou fi, konsidere tèt ou etanke madanm Jezi Kris. Jezi li fiyanse avèk ou. E si ou son madan marye, konsidere pawòl sa a. E si w son mesye marye, ou kapab konsidere pawòl sa. An 1 mo, Efezyen chapitre 5, li genyen 2 aspè ladan l. Li genyen yon aspè spirityèl e l genyen yon aspè familyal. Oubyen si nou ta kapab di, s on pasaj e ki sosyospirityèl. Li an menm tan spirityèl men li egalman li sosyal. Apot Pòl ap pale avèk medam yo, Petèt ou ka pi gwo pase mari w. Ou kapab gen plis konesans entèlektyèl pase mari w. E sou le plan fizik, ou kapab trè kòpilant ke mari ou. E sa pè t'arive ou bokou pli pwentu ke ton mari. Men, Apot Pòl ale ou de la pou l di ou etanke madanm. Apot Pòl di ou, Madanm, gade! Ou dwe soumèt devan mari ou, menm jan. Ou di m etan ke dam misyonè a, ou soumèt devan Senyè a. Ou pral mande, èske se nan tout bagay ke m dwe soumèt devan mari m? Men non. E m panse ke apotre Pòl li fè yon erè la. M santi gen moun, gen medam k ap di sa, gen medam k ap di, men apotre Pòl pa ka di m konsa ke se tout. Bagay pou m soumèt devan mari m. Gen bagay mari m ap pwopoze m, e non, fò m kale zye m sou mari m. Fò m kale zye m sou mari m. Gen medam k ap di non, ta sanble Apòtre Pòl te bo yon ti kout tafya wi pandan ke l t ap ekri pawòl sa a. Sa vle di pou m soumèt avèk mari m nan tout bagay. Nan tout bagay. E m santi gen anpil kòmantè, gen anpil kòmantè. Apôtre Paul tap ekri lèt sa a, e li tap ekri pawòl sa yo pou lè kretyen ki te twouve yo e a Efèz. Men jodi a, pawòl sa yo, yo sèvyab e pou nou etanke legliz e pou ou menm madanm an Negad de mari w e pou mari an negad de madanm. Apôtre Paul le di medam yo, madanm se pou w soumèt a mari w menm jan ke ou soumèt devan Bondye. Nou kwè ke e sur le plan social se pa tout sa mari w E li pwopoze w pou w pral aksepte. E de menm manyè, e se pa tout sa madanm ou di w etanke mari ke w pral aksepte. Gen bagay ke l di w, ou pral di, A, cheri, e tèl jan de tèl manyè. Se vre sa w di m nan, valableman li. Ta sanble yon trè bon egzanp wi, li ta sanble bon wi. Men, kisa w panse si nou ta fè sa konsa? Kisa w panse si nou ta soti a nevè? Kisa w panse si nou ta fè l konsa? Ya! Kisa w panse si nou ta, si nou ta, si nou ta fè l konsa, si nou ta ranje l konsa, si nou ta mete timoun nan nan tèl lekòl, kisa w panse si nou ta afème lokal sa de preferans? Kisa w panse si nou ta fè biznis sa? Kisa w panse si nou ta mete koulè sa? Kisa w panse si nou ta mete l, si nou ta kuit manje sa jodi a de preferans? Sa son poul map ba ou. E, paske, e, yon chèf, rete yon chèf. Ou pa pase, chèf, lòd. E se pou toujou gen disiplin sa. E depi se sivil ou ye, pwi, se sivil kon ye, se pou fè anpil atansyon, e pou nan. Tonalite ke ou ap pale. Lè wap pale avèk yon chèf, ou gon fason ke ou dwe pale avèl. Ou pa ka di m wap pale avèk yon siperyè, donk wap monte vwa ou, wap gonfle lestomak ou, pou pale avèk yon siperyè. Alò, se talò ke, se pa di ke la bib di ou, ou menm ki madanm nan, ou son timoun. E an ega demare yo. Se pa se pa sa la bib vle fè konnen non se pa sa apotre Paul se pa mesaj sa apotre Paul li tap veyikile se pa dil diw ou menm ki se madanm nan ou dwe yon sentaniz se pa dil di ou dwe konpote ou tankou yon ti sentaniz se pa sal di non e se pa sal di se pa sal di men se pou Konnen konesans kò ou dwe genyen lè nou de ap viv ansanm. Lè yon kouple nou aksepte pou nou marye, men nou pa marye pou nou viv nan fache, pou nou viv nan bing bang, nou pa marye pou ke nou viv Tankou chen manje chen. Sètadi ke mari a li genyen yon, li genyen yon prestij e mari a li dwe gen yon karaktè chèf. Se pa chèf kout baton sa, sa ou di se sa. Gen anpil fwa mesye yo konn mete tèt yo yo yon nivo ke la bib pa mete yo. Se pa paske euh, ou k se chèf. La bib di yo wi ou k se chèf men ou pa chèf. Ou pa chèf pou ap pase lòd e toutan toutan. E anpil gason ayisyen yo fè yo fè move yo fè move rankont. Se pa chèf kout baton, se pa hose vwa ou, se pa gonfle vwa ou etanke gason, tout sa m di se sa. Non, e madanm ou, ou gen yon fason pou ou ke ou di, cheri, e men ki sa m gen pou m fè ou ye, men, men nan ki lekòl ou ye, m ta renmen mete ti moun nan ane a. E, men, men nan ki lekòl ou ye, m ta renmen mete ti moun nan, ki sa ou panse, an cheri? E, e. Baby, m pa konnen kòman ou rele madanm ou. Cheri, m ta renmen manje tèl manje jodi a wi, kisa w panse si w ta kuit tèl manje pou mwen? Ya! Sa vle di, se de ofisyèl k ap pale la a. Nou ta kapab di, an en mo, se de chèf k ap pale. Youn respekte lòt. Youn respekte dwa lòt. Paske madanm nan genyen yon kote dwa l kòmanse. E l gon kote li fini. E de menm manyè pou mari, mari a gen yon kote dwa l kòmanse, li gon kote dwa l fini. E de menm manyè pou lèzanfan, donk, sètadi ke avèk anpil respè, avèk anpil sajès, madanm Se pou w soumèt avèk mari w. Gen pwopozisyon mari w kapab fè w. Gen pwopozisyon mari w kapab fè w. E pwopozisyon sa a se pa li ki akseptab. Pwopozisyon sa l fè w la se pa li ki reyèl. Pwopozisyon ke pwopozisyon yon mari ka fè madanm li. E pafwa mari w konn fè w yon pwopozisyon. Sa pèt arive, se pa pwopozisyon sa non ki aksesib. Men, le fè ke ou gen yon konesans, ou gen yon lespri de soumisyon, ou gen yon lespri de sajès, e lè nou pale de sajès, e gen moun ki panse se lè yon moun dou, li saj. Yon moun kapab dou, men li saj an menm tan. Il ne faut pas confondre une personne qui est humble, une personne qui est doux, nou pa p konfond yon moun ki dou, yon moun ki pa pale fasil, yon moun ki pa pran la pawòl fasil, ou byen yon moun ki pale dousman, slowly, e pou nou pran l etan ke yon moun ki saj. Yon moun ka dou men li pa saj. Yon moun ka saj men li pa dou. Sètadi ke il ne fo pa konfondr se mo. Se pou nou fè anpil atansyon. Mari ou kapab pwopoze ou cheri tèl jan de tèl manyè. E swivan e soumisyon, tandrès ou pral itilize. E menm si se li sa l di an ki ta aksesib wi pou nou pou nou ale nan menm linye a men ou menm ke w estime ke e se pa se pa se pa se pa pwopozisyon sa ki toutafè dakò. Ou ka di, a cheri, e tèl jan de tèl manyè, m pa konnen, baby, e manmi oubyen papi, wadèvè jan ke w itilize, wadèvè tèm ou itilize, wadèvè tit ke w bay e patenè a la. Sa vle di, fason ke w pral abòde l lan, se vre ke. Il est le chef de la femme. Men sepandan, fason ke ou menm ke ou pral pwopoze l la, nou ka analize l. Gen tonalite ke ou itilize pou pale a mari ou, se kòm kwa ou ta vle di mari ou pran jip la e ban m pantalon an. Gen fason ke w pwopoze w pale avèk mari w pafwa, se kòmsi w ta di mari an, ban m pantalon an, pran jip la. Non. Lè w ap pale avèk mari w, ou dwe genyen yon tonalite ki enb e ki dou, yon tonalite ki saj, yon tonalite pou w toujou fè l santi, ebyen, Ou pa degrade l, ou pa krache sou otorite l. Men se pa, se pa, se pa chèf kout baton, se pa chèf depi m achte manje nan kay la, depi m bay manje, depi m bay lajan, moun pa di m anyen. Depi m bay tout sa kay la gen bezwen, ki tan sa a? Byen okontrè, lè w bay. Kay la manje tout sal gen bezwen ou bay madanm nan lajan men fòk ou bay madanm lan tanl sa li konte e nan chèf la tou nan otorite ke ou genyen sètadi ke ou dwe genyen lar de dirije fòk ou genyen yon art. Fòk ou asime responsabilite w nan tout sans. Se pa yon kesyon m fè sa mwen menm e pou madanm m nan degaje l pou l fè l. Wi l ka degaje l pou l fè l men eske nan pozisyon li a eske li aksesib pou l fè l oubyen donk ou dwe fè tout sa k depan de ou pou satisfè madanm ou. Ou dwe fè tout sa k depan de ou pou satisfè madanm ou. Paske se chèf ou ye, e se pa chèf ni kout baton, se pa chèf gonfle vwa, se pa chèf depi m achte manje met nan kay la, depi m bay madanm m nan kòb, m pa bezwen konn anyen ankò. Non, se pa la l chèf. Se pa la a. La a, se ensanse. E, medam, nan tout sikonstans, e se pou w soumèt devan. Marye w nan tout sikonstans. Nan tout sikonstans. Fanm, swaye soumiz a vo mari kòm o Senyè. E pa di m ke, pa di m, ou soumèt devan Bondye epi mari w, Se mare w ke w bay pote jip la nan desizyon ke w ap pran, nan fason ke w konpòte w nan fwaye a. Ou pa ka di m pou w mare tèt ou byen di, epi mari w, ou pa soumèt avè l, ou pa respekte l, e se sa w di, se li k pou pase, mari w, se pa li k gen monopòl la, donk, ebyen, e se ou k chèf. Si ou ta di m ke w ap sèvi Lesenyè, w ap adore Lesenyè, ou gen yon atitid konsa, e mete jenou w atè, woule atè, epi pou w mande Lesenyè padon. Si ou te gen konpòteman sa a parapò avèk mari w, si ou te gen konpòteman sa a vizavi de mari w, e se pou w chanje de konpòteman e pou w ka jwenn gras. pou w ka jwenn favè nan men Leseyè. Efezyen chapitro 5 vèsè 22 Fam, swaye soumiz a vo mari kòm o Seyè. Menm jan w soumèt devan Leseyè, ou p ap fè nenpòt kwa devan Bondye, e menm jan ou p ap, paske ou konnen ke Lesentespri de Dye abite nan ou, ou konnen ke Lesentespri. Li alèv, li anndan w, e tout kote w ye, kèlkeswa sa w ap fè, le Sentespri de Dye li la, ebyen se de menm manyè a, lè w marye avèk mari w, nou ap viv ansanm, nou fè yon sèl. E nou kwè ke e ou menm etanke Madanm, se pou w fè tout sa w konnen pou w fè e pou w soumèt avèk mari w. E mari w, li gen tout sa l ap fè e nou kwè ke lendi pwochen n ap genyen pou nou pale de Kontinite atitid mari genyen anvè madanm li e n ap kontinye pote atitid mari gen anvè madanm e atitid madanm dwe genyen anvè mari l. Anfèt, nou kwè ke si w ap aprann e nou kwè ke sa a nou di la nan mwens ke 15 minit, nou kwè ke w ap deja aprann anpil bagay. Ke le Senyè beni w madanm, ke le Senyè beni w mari, ke le Senyè beni w timoun yo, ke le Senyè beni e pwoteje, pote benediksyon pou ou menm k ap tande pawòl sa a. Ke le Senyè beni w davantaj. Chak maten, Chak jou, epi son priyè matinal.